Mizik sa yo ko ape de danse. Poukisa kora pa klo ap etranje bouch ou pou bay zèzè jan. Poukisa kora ap pede danse l pa vin de fann tèt nou. Kounye la tout moun ap pede joure kora jiska se kora moute kora di konsa. Lap toujou ka itilize Facebook. Li pap kite Facebook pou anyen paske se Facebook ki bali li menm avèk pitit li manje.

Hello la team kijan nou ye mwen kontan antre lakay nou avèk yon lòt video tout avan m kòmanse map di mèsi ak tout ansyen abòne m yo byenveni ak tout nouvo abòne sou chanèl Dede Francita jodi a zeyèz nou an janbe pye li nan lakou entènasyonal kote video sa nou pral pale de Cora Obiri avèk Doktè Justin Dean nou konnen kap fè aktyalite sou ni Instagram ni tout kote Tik Tok Facebook pou le moman anpil ayisyen Ayisyen ap swiv yo ayisyen yo pa konprann ou di an byen bon mwen menm mwen vin avèk vèsyon kreyòl la nan bon ti mamit map vin a video a Cora OBD se yon chantez yon aktris yon dansez e se yon nijeryèn anpil nan nou pral pi apresye Cora OBD nan pati danse a. Wi li fè video kote lap chante men tou kora obiri li plis moutre mouvman danse kit li ansyent lap danse kit li kòman rele lap danse anpil nan nou gendwa pat konn non li sou tiktok nap di nou renmen wè dam sa enben li rele kora obiri li se yon nijeryèn. Cora Ovili te marye avèk Doktè, bon, li toujou marye, yo nan pwen divòse, Doktè Justin Dean. Donk, doktè a marye avèk Cora, doktè a te toujou asepte vi Cora, paske Cora, nou konn Cora renmen monte kilòt, renmen ekspoze vi li sou entènèt e kora e ni ni instagram li ni tiktok li ni facebook li tout e tout tout rezo sosyo kora gen milyon moun sou yo sa vle di kora se sou entènèt la li menm li degaje li epi li gen pil talan tou menm plis renmen lè lap danse donk doktè jòstin gen yon pitit fi avèk kora yo fon premye pitit fi atana. Kounye la, e Kora vin ansent. Pandan Kora ansent, nou wè se lanmou ki kontinye ap fèt sou entènèt lan, li menm avèk Doktè Justin. Se bèl lanmou, e tout bagay, tout moun ta renmen gon blan nan lavi yo tou menm jan avèk Kora. Ok, anpil moun ta renmen gon Doktè Justin tou nan lavi yo menm jan ak Kora. De menm tou, anpil gason ta renmen gen yon nijeryèn menm jan avèk Cora nan lavi yo paske tèlman Kosa te enspire lajwa, le respè, l'amour. Premye pitit fi yo a Tania son bèl timoun tout lè Cora e e tout sa Cora fè Cora toujou avèk li ni Justin tou ki se mari Cora ki se yon medsen ok. Cora vin ansent Lè Cora vin ansent, nou tout ap swiv Cora sou rezo sosyo a, ankenn moun pa t wè okenn pwoblèm. Tout ti mouvman Cora ap fè, tout ti detay timoun yo, tout sou entènèt e mari li, Justin, te kanpe dèyè l tankou yon bwa bannann, tankou yon pwen sou i, li pa t janm lage li ni tou nou yo moun yo pa t janm montre nou ke gen yon dezakò antre yo. Ebyen mezanmi, men kisa ki vin fè zen an pete. Map bay li bon ti mamit. Aprè 5 jou akouchman Cora, anpil moun te sezi wè ke Doktè Justin te monte sou Facebook li fè yon live kote li akize ke Cora konn fè pye chat sou li, Cora konn fè pye lejè sou li an bon kreyòl, Cora konn fè pèlen sou li. Kounyela, Moun sezi, paske moun yo di gen lè son boz. Paske apre 5 jou, jou akouchman, paske doktè a te nan akouchman, doktè a ta fè ti bizou pou kora, tout bagay te pase byen nan akouchman, jiskaske doktè a avèk kora, doktè Justin avèk kora, prezante ti moun nan. ba pèp la ansanm sa vle di koup la kounye a vin gen 2 pitit tout moun sezi moun yo di menm mwen menm m pat konprann tout anglè an mwen konn depi se zen depi ou se zen zòrèy zen èz la gade pale l tout lang m pa konprann lang nan men zen tèlman ap bouyi anndan m zen an tèlman m gen talan l tradui zen an ban mwen m tèt pale chinwa m ap konprann zen an kounye la e kora menm tout moun di ou son vòz. Kò a pa gen, kò a apèn gen 5 jou akouchman. 5 jou wi, nap byen verifye. Al verifye paj Doktè Justin Laposte 5 jou premye lavi a, apre akouchman kò a. Pou kò a fenk akouche, pou yon ti bebe tou blanch, e pou Doktè Justin di kò a ap twonpe l. Kounye la anpil moun kòmanse di konsa, pitit la, pitit ki fèt lan, pa pou Doktè Justin. Doktè Justin al fè tès adn, vwala, timoun nan se pou li. Kounye la, Doktè Justin moute li di Cora ap twonpe l avè pakèt lòt atis nijeryen e Cora pa respekte l, Cora pran l tankou timoun ki ret avèk li, Cora ap di l vye betiz, Cora vyolan avèk ti pitit lan avèk Atanya, pakèt bagay. Kounye a anpil moun kòmanse di, o o enben bagay sa sa l ye la? Lè moun yo wè live ap fèt live ap fèt epi moun kontinye di men mwen menm m kontinye di sa se buzz kounye la padan Cora te nan yon diskisyon avèk Justin Justin mete li live sa vle di Cora pat konn si li live Justin mete li live mwen menm pa mete sou chanèl mwen se pou kesyon de dwa dotè pil bagay konprann m pa mete men n ap jwenn tout zen sa yo sou Facebook men yo an anglè on dirait wap pale anglè se metew chita tande mwen menm zenyèt kal chache pote ba ou paske gen anpil nan nou ki pa konprann zen kora kounye la Justin doktè Justin avili kora live epi lè kora rann kont li live kora pa vle pale vwala sa rete la kounye la kora genlè di doktè a banm kay e nap oblije divòse kòm rele non wi nap oblije pap ka pap ka viv sou menm twa blablabla. Kounye la, doktè a monte, li mande Cora divòs. Ey, kounye a tout moun di konsa, enben Cora pèlen vre. Poukisa doktè Justin se li k ap pede fè layv, l ap pede avili Cora? Cora pa janm di anyen, okontrè, Cora se moute sou TikTok, fè danse mizik. Ktout! Nananananann for you ah nananananann free for you ah nananananann for you eh eh eh eh ah eh eh ah eh eh se mizik sa yo pou ap ede danse poukisa pou lòt kora pa kou lwa etranje pou sou kou bay zèzè jan poukisa kora ap ede danse pa vin defann tèt nou kounye la tout moun ap ede joure kora jiskaske kora moute kora di konsa. Lap toujou ka itilize Facebook. Li pap kite Facebook pou anyen paske se Facebook ki ba li li menm avèk pitit li manje. Hey! Lèm di nou sa zenyèz. Grenn pa w epi ko pa tonbe kriye. Ko a kriye lèl di a. Ko a di a di fanatik yo konsa. Lè pou m ban nou verite. Lè pou m ekspoze sa pou m ekspoze yo. Map fè li. Men pou kounya m pap fè li. E se sa map di nou.

Sa vle di kòb do kòb Cora fè an tou sou tout rezo sosyo yo pwouve ke Cora daprè doktè Justin pwouve ke Cora son milyadè. Yo di Cora nap pran pitye pou Cora e Cora ap itilize pitit mwen poul mande nou lajan poul fè nou pran pitye epi Cora milyadè sou la Cora pap di nou sil milyadè men Cora milyadè e doktè Justin pa pè pou li te menm di men konbyen kòb Cora ap fè pa mwa son bagay ki nan mil konbyen pa mwa

Yo ki nan la Justin genlè pat konn si live kounya moun yo ap tande tou Justin kap di vye pawòl tou Doktè Justin kap di vye pawòl tou kounya moun yo di aah se yon lou se yon se jalou jalou de siksè Cora ap fè se jalou jalou de lajan Cora Fè. Kounye la nan live Cora te fè ak zanmi l san e san Doktè Justin pa t konnen an, gen yon kote Cora di nan live lan, ou pa t ap travay se mwen k t ap peye, se mwen k t ap okipe w ni menm ni ou menm ni timoun yo pandan 3 konbyen mwa. Kounye a lè Justin wè bagay la pa entènèt, Justin moute kounye la Justin di konsa, li pral rele Cora nan tribinal. Non, li pral rele ni Cora ni zanmi an nan tribinal, kòman pou di sa ankò pou. Paske yo lage imaj li san li pat ba yo otorizasyon. Kounye la, bagay la nan leta pou divòs men Doktè Justin deside pou li di lap rele Kowa pou Kowa peye l imaj li Kowa lage san otorizasyon an avèk tout zanmi l lap tradi yo nan jistis. Kounye a pèp Nijeryen, pèp Afriken m pa konnen ni pèp blanch moun ki moun ki pat lan bò Kowa kòmanse pran bò Kowa pou yo di a Doktè a se lajan. janl bezwen fè avèk Cora paske doktè a konnen Cora gen kòb gen anpil kòb esat fè li mande pou Cora peye tout kòb sa yo nan koze divòs li gentan ekspoze konbyen kòb Cora ap fè sa se pati 1 an pati 2 a map potel pou nou tou swit pou nou konnen sak pase humm doktè a fè konnen kounye la aprè lè Li fin di lap rele Cora ak tout zanmi an nan lajistis paske yo ekspoze imaj li san pèmisyon, kounye la sa rete nan demen doktè a te fè yon lòt live pou doktè a fè konprann ke anpil maji ap fèt nan dèyè l, anpil bagay vodou ap fèt nan dèyè l pou l ka pèdi gad timoun yo nan lè jou a rive pou yal pou yal fè jijman bay pou divòs pou gad timoun yo apre sa pou yo ka tiye. Antouka, m ap pote pati 2 a pou nou byento. Ou menm di mwen kisa ou panse de koze sa. Koze anpil wi e sa fè m di m ap pote pati 2 pou nou. Sa se pati 1 an. N ap reyon nan lòt videyo. Mèsi a ou menm ZS ki te ban m tan w. Babay.